10 ak 15 oktòb k ap vini la, Seleçao an, Brezil, genyen 2 match nan joune fifa pou eliminatwa koup du mond 2026 la, nevyèm ak dizyèm joune. Le 10, Brezil pral lakay Chili, le 15, Brezil ap resevwa ekip peruvyèn nan. Genyen plizyè jwè ki pap prezan pou seleksyon brezilyèn nan nan kad 2 joune fifa sa, nou pral di ou kiyès ki ranplase jwè foutbòl sa yo ki pap la e pale de premye 11 nan antrenman ke Dorival li menm li bay sa ki lèse kwè ke jwè sa yo kapab titulè kont ekip chilyèn nan. Pral genyen match lig dè nasyon an Ewòp, ap genyen eliminatwa koup du mond 2026 an Amerik du Sud. Se pral nevyèm e dènyè joune premyè pati eliminatwa lan epi dizyèm ki se premyè joune dezyèm pati eliminatwa asavwa match retou yo. Nou konnen aprè 8 joune anndan eliminatwa sa, Arjantin lidè avèk 18 pwen. Genyen la Kolonbi gen an dezyèm pozisyon avèk 16 pwen, Urigwe an twazyèm pozisyon avèk 15 pwen, Ekwatè an katriyèm pozisyon avèk 11 pwen, Brezil an senkyèm pozisyon avèk 10 pwen,

2 dènyè ekip nan klasman sa a aprè 8 joune. Pewou gen 3 pwen, Chili genyen 5 pwen. Donk Brezil se ak 2 ekip ki pi fèb avan nevyèm ak dizyèm joune an ke l ap gen pou jwe anndan eliminatwa sa a. Selesawo an genyen plizyè jwè ki p ap prezan pou li Akoz pwoblèm de blesu, yo genyen ranplasan yo. Deja, Alisson blese, nou konnen depi pa gen Alisson, se Ederson k ap nan kan pou seleksyon brezilyèn nan nan 2 match sa yo. Nou konnen genyen Brener avèk Eder Militao ki pa la, ebyen 2 jwè ki ranplase jwè sa yo, se Beraldo avèk Fabricio Bruno

ak Langletè. Langletè dabò epi Lespay apre. Vin genyen match avan Kopa Amerika a ke Brezil jwe kont Meksik e kont Etazini. Apre sa Brezil ale anndan Kopa Amerika a li jwe kont Kostarika, Paragwe, La Kolonbi epi seleksyon brezilyèn nan jwe kont ekip Irigweyèn nan. Brezil elimine an kar de final. Apre sa vin genyen 2 joune fifa kote Brezil bat ekip Equateur lan 1 a 0 epi menm seleksyon brezilyèn sa al pèdi kont ekip paragweyèn nan yon gòl a 0. Sa se bilan Dorival nan tèt seleksyon brezilyèn nan. Nou konnen genyen jwè ki blese, mwen di nou ke Fabricio Bruno avèk Beraldo ranplase Eder Militao e Brimer. Vinicius pap jwe pou seleksyon brezilyèn nan, se Pereira ki ap jwe an Angletè ki ranplase Junior Vinicius. Donk Brezil gen 2 match trè enpòtan pou li, poukisa m pale de enpòtans match sa yo, si se vre nan moman n ap pale la Brezil kalifye pou al jwe koup di mond 2026 lan, Men, Brezil kanmenm genyen Paraguay ak Venezuela ki nan do l. Li gen menm nonb de pwen ak ekip Venezuela a, 10 pou Brezil, 10 pou ekip Venezuela a. Se diferans gòl ki separe 2 ekip sa yo, plis 1 pou Brezil, mwens 1 pou ekip Venezuela a. E pi le Paraguay genyen 9 pwen. Bolivi genyen 9 pwen tou. Sa vle di, 2 match sa yo, Se pa 2 match kap di ke eske Brezil ap kalifye ou pa paske se premye tou lan kap fini epi dezyèm tou lan kap kòmanse nan 2 joune fifa sa yo. Ap rete 8 match pratikman men ap kòmanse genyen dout, dout e fobi pa kalifye a. Paske Brezil kòm seleksyon, se seleksyon ki patisipe nan tout koup di mond ki jwe deja. Se sèl seleksyon nan foutbòl mondyal lan, depi lè koup di mond kòmanse an 1930, li pa janm rate koup di mond. Advèsè li istorik ki se Arjantin, Arjantin rate koup di mond. pa Brezil. E 2 match sa yo trè enpòtan. Brezil pral jwe kont 2 ekip ki pi fèb avan nou antame 9 èm ak 10 èm joune eliminatò koup du mond 2026 la. Nan sans sa a genyen Junior Dorival ki kòmanse ap poze pyè pou poze pyè preparasyon pou 2 match sa yo ke Brezil pral jwe. Ebyen nan premye antrenman ke Brezil fè me 11 ke Dorival li menm li te eseye Ederson, Danilo, Alex Teles ki li menm pat konvoke an ekip nasyonal men akoz blesu, min de ryen Brezil genyen plizyè blese, Aranya pa egzanp, akoz blesu Alex Telles ki retounen nan peyi Brezil, Alex Telles ansyen jwè e Manchester United, ansyen jwè Al Nassr, li de retou an ekip nasyonal, ebyen e kòm lateral goch nan antrenman premye 11 Dorival nan antrenman ebyen Alex Telles te eseye. Marquinhos Gabriel Magalhaes, Mwen menm mwen kwè ke jodi an la e yon nèg tankou Gabriel make pwen. Paske misye ap jwe anndan youn nan meyè ekip ki gen sou sikwi an e l ap jwe ekstrèmeman byen. Li te nan ekip tip Premyè Lig lan. Ebyen Gabriel Marquinhos se nan defans lan. Nan mitan tèren an André, Paqueta epi Raphinha. Nan chema sa, nou wè Raphinha nan yon pozisyon aksyal. Dorival gade Barcelone, li gade evolisyon ak pwogresyon yon nèk tankou Rafinha, pa bliye nan dènye jounen eliminatwa Rafinha pat prezan pou seleksyon brezilyèn nan, e premye mwa liga a Rafinha fini meyè jwè premye mwa liga a, Rafinha fè pati de top 10 jwè kap pi byen jwe jodi an la an Ewòp. E byen jwe nap pale la, gen yon repozisyonman de Raphinha kòm jwè foutbòl. Raphinha kòmanse nan Barcelone kòm elye dwa, potko genyen la monte an pwisans de Lamine. Pa la swit, lè Lamine vin titulè nan Barcelone, Raphinha de retou apre blesu, la map pale de peryòd Xavi an, Raphinha vin jwe kòm elye, paske yo pat kapab retire Lamine kot elye, Raphinha vin jwe kòm elye. pat genyen total satisfaksyon sou sezon Raphinha sezon dènyè la avèk Xavi. Genyen antrenè lan, Flick, ki li menm vini anndan ekip FC Barcelone nan. Non sèlman li bay Raphinha konfyans, e Raphinha se yon lidè anndan vestyè lan, e 2, an di 3, misye ap mete chif atè seryezman. Raphinha, Lamine e Robert Lewandowski konstitye meyè trio ki genyen sou sezon 2024-2025 lan. Raphinha ap jwe ekstrèmeman byen e ekstrèmeman byen sa a misye se nan aks lan ke l ye. Nan do Avansan lan, avèk tout libète pou li eksprime l kòm jwè foutbòl, ede mitan tèren an, ede lateral, ale sou lèl lan dekale. Donk Raphinha ap jwe ekstrèmeman byen. Donk il etè kestyon ke Dorival gade kòman ke l te kapab itilize Raphinha yon lòt jan ot ke itilize l sou kote dwat la, paske depi lè Raphinha li menm lap jwe pou Brezil se kòm elye dwa li jwe, ebyen Raphinha nòmalman nan 11, premye 11 nan antrenman Dorival, ebyen Raphinha se nan kè jwèt lan li ye, nan kè tè an, di nan kè atak lan pou ekip Brezil lan, jan kotch lan li menm li itilize l nan ekip Barcelone nan. A dwat se Savio.

Epi 2024 lap jwe anndan ekip Botafogo an, li byen kòmanse nan foutbòl brezilyen an la. Ebyen li konvoke an ekip nasyonal, li fè pati de premye 11 a lantrenman pou Junior Dorival. Mwen kwè ke 2 match Brezil sa yo se 2 kont ekip ki mwen fòt, ki pi fèb anndan konpetisyon an, anndan eliminatwa lan, pou linik sa. Ebyen Dorival gen pou devwa ak misyon gade kòman li kapab e kòm e seleksyonè fè Brezil e retwouve konfyans paske jiska prezan pa gen konfyans e Brezil son kout dlo cho kout dlo frèt. Yon prestasyon moribond anndan e anndan e Kopa Amerika 2024 lan E menm seleksyon brezilyèn sa, anndan eliminatwa koup du mond 2026 la, se pou kousa, nap pale kanmenm de yon ekip ki an senkyèm pozisyon, e nap pale de yon ekip ki genyen premye ekip ki pa konsène pa kalifikasyon an, paske nou konnen ap genyen baraj, premye ekip ki pa konsène pa kalifikasyon an, Se on pwen ki separe l de seleksyon brezilyèn nan. N ap pale de ekip Bolivi a. Donk, 2 match sa yo trè enpòtan pou seleksyon brezilyèn nan. Ebyen, gen defansè ki vin ranplase defansè ki blese e gen Pereira ki vin ranplase Vinicius ki blese ki p ap jwe nan joune fifa sa. Brezil genyen 2 match. Premye match lan se pral jedi kontra ekip, jedi 10, kont ekip. Chili an, l ap resevwa ekip Chili an. An di Chili ap resevwa Brezil, pa Brezil ap resevwa Chili. Chili ap resevwa ekip Brezil la. Match sa li menm li ap fèt a 8 è, è ayisyèn. E pi le 15, Brezil ap gen pou jwe kont ekip foutbòl sa. N ap pale de ekip Perou an, Perou ki pa kanpe sou mwayen, match sa li menm li ap fèt le 15 a 8 heures 45 kote Brezil ap jwe kont ekip Perou an, lap resevwa Perou. Avan sa, li pral lakay ekip Chili an, ekip sa yo pa kanpe sou anyen.